Mwen se yon gason se pou tout gason. Yon ti manzè k fèm yon kou la ui menn.
Gwo vete enyèm sèk sa menn wap pran kou nan men fanm e baton sa sa pral fè avèl. Ah map baw manti jodi nan zòn nan manzè toujou pase la se ou kisa manzè map tann la jodi a map tèlman bat manzè menn map fè chatele nan vant li mpap baw manti freo.

Nou chanje kay se vre men m pa kwè nou chanje prensip. Madam, m pa santi m byen. Yèswa m dòmi avèk yon tèt fè mal. Jiska prezan se efò m ap fè. Ah bon, ou ka gen tèt fè mal, nou pa nenpòt ki. Epi ou gen enterè wi pou geri. Sinon y ap pimpe w lakay ou paske bò isit lan nou pa gen lopital. Pou jan m santi m lan la madam, yon ti repo wi ki t ap bon pou mwen. Oh, sa k anpeche w pran repo la? Sèlman pa kite mò paske m p ap neglije voye dlo sou ou.

Yo wè ke la fè. Ah ou konnen nèg poze men. Yow m sot planifye ak yon bebe la men. Wè apre club lan men. Bon sa w gen pou mwen la men. Monchè mwen k t anvi pale ak tifi kwaze m nan maten an men. Kounya la wou pi senp. M di yon manman map chèche kèk bokit dlo pou li. Bon chans pou mwen baz tifi a sèlman k la. Ebyen ou met frap sak pase. Ki bò sa?

Nan pwen fanm fasil konsa menm. Ou konn wè fanm nan zuzu pwentu etc. Epi ou menm wap minimize tèt ou, ou pè rive al pale avèl, epi si w ta ale w tap bon wi men. Yo an verite baz, m pè yo pat fèm wont nan. Tande misye men wont men. Yow sil te fè wont ou pa tap rele Théo ankò? Sak tap sot sou ou? Okontrè se li ki tap parèt raz menm. Pou yon moun jis pale avèk ou epi ou chwazi fèl wont.
Ou wè m di w. Eske ou dal koze avèl patron? Sa w ta pral di moun ya? Yo brother, m di w sa chak jou menm. Wè tout gran flannè yo fè bèk atè. Yo tèlman reyisi nan fanm, sa vle di yo vin pa bay bèk atè a enpòtans ankò. Epi tou, se yon fè nòmal menm pou w al koze avèk yon fi epi pou fi an refize w menm. Sinon, yo t ap chaje ak nèg menm.

Tande non madam, kòman? Eksplike m byen. Chak jou met rad sou ou pran lari, ou pa menm mande m si m vle ou pa. Enben, m pa gason kay la ankò? A bon!
Gason kay! M pa konprann ou. Ou chita anndan, ou pap leve lou, ou pap leve lejè. E ou manje. Kòmsi, se anndan kay la k pot kòb sa ban m? Ou gen gran chans kay sa se pou ou. Apre sa m tap gentan flanke w deyò. Ah bon, flanke m deyò?
Wi, soyez itil mwen la.
Humm mezanmi yo gen rezon di lè gason pap travay la li pa anyen an mesye humm ki finans kòmant vre an pasan epa m tande yo manke bat ou nan bay mato. Se nòmal pou yo manke bat mwen? Bon pa itil mwen anyen. E fòm manje fòm bèl. Epi banm bon konsèy cheri, wè nèg ki pa gen lajan pa fè jalouzi pou fanm. Lèw mal abiye m mal santi. Ebyen ale non manman, ou mèt ale.
Oh madam.
Machann chan fè m bare l. Pliske m konnen nan espres ou soti a nou pa vle w a fè moun aji. M deside fouye ranyon yo sa k genyen. Madam, male l pa vle di vòlè non. Madmwazèl Agata, silvouplè ban m yon ti chans non. Tankou tout moun, m anvi viv byen wi madam. Ou pa al nan Shalom pito. E mwen k anpeche w viv byen? E mwen k te fè w sot nan fanmi pòv? Epi si w wè sa m p ap pèdi ti rad mwen an non. M pa di se ou k fè m malere non Matmwazèl Agata, men si m ap fè de jou bò kote w antanke moun, gon w fason w ta dwe trete m. Bèt yo malgre yo pa ka reflechi, yo pa trete bèt parèy yo konsa. Men kijan w fè konsa Matmwazèl Agata? Apa w ap fè m lamoral?
Sonje m di w m p ap pèdi ti rad mwen an? Dayè ou k lave li, ou konn kote w sere l. Evre yo bezwen al bay mwen non dyab epi yal fin jete fatra map tounen nan chat.
Souvan yo di lèw fè byen ou rekòlte byen lèw fè mal ou rekòlte mal franchman map poze tèt mwen kesyon

Je voulais seulement savoir plus.
Bon, kòm ou di m ou bezwen konnen plis, men m ap raple w Max, sonje ki moun ou ye, ou pa ka zanmi nenpòt moun, ou pa ka frekante nenpòt moun. Epi fèt atansyon pou w pa fè yon lòt aksidan ankò. Merci papa.

E pa katsana oh wi se mwen. Oh katsana ki fout vini.
Koman ye menm pitit. Ah m la ou konnen move lavi kap bat nou. Koman move lavi an kot mariw sal di avew. Mari se ak moun m rete wi pitit men kounya pap wè nan restavèk. Restavèk.
Gade pitit, met fanm nan fanm ou tande. Ou genlè pa konn nan ki tan nou ye la. Bagay sa pa ala mòd ankò cheri. Humm sa m ka fè? M pa gen fanmi. M reziye m. Mwen m gen fanmi.
Gade pitit, mwen, m gen mari. Men sa pa enpeche m tcheke ak lòt nèg ki gen nan men yo. Sitou pou dyaspora ak lòt nèg biznis yo. Pou m ta ret ak moun.

Kisa nou kab fè pou menaj nou pa pran kont nou? Bon, pou mwen menm, m panse meyè fason an, se pa gen menaj. Meyè fason an, se pa gen menaj. Pou mwen, mwen pa gen lòt chwa. Se pa ba l telefòn, pa ba l zanmi, epi n ap viv anwo, n ap viv anba. Ok, lesansyèl lan pou madanm mwen ret fidèl avè m, e m pral travay, m ap mare l, epi m mete kamera depi nan koulwa rive jis nan chanm yo. Bon, mèsi pou repons nou yo. Men m ap avanse pou m di nou ke twonpe ak lanmò se prèske menm bagay. Diferans lan se ke, to ou ta, lanmò ap rive. Pa kont, twonpe ka pa rive. Menm jan an, gen fason w ka p viv ki ka p pèmèt ou ogmante kèk jou anplis sou lavi w. Se menm jan tou, gen kèk fason w ka p viv ki ka p pèmèt ou redui nan riks pou w pran zòn. Pa gen anyen ki ka enpeche w mouri. Menm jan tou, pa gen fòmil egzat ki ka anpeche w pran zoklo. Sou menm kesyon redui risk pou pran zoklo a, kontrèman ak fanm, pa gen yon ka fè pou yon gason pa pran tou non. Non sèlman yo renmen ajoute nouvo non nan lis viktim yo, e anplis, yo jwenn sosyete a k ap ankouraje yo, di yo se jènjan lè yo gen anpil fi. Sa w vle di pa la?
Ou vle di fidelite gason an depann totalman de li, donk se si l vle? Pou mwen menm, se wi, se si l vle.

Sa gen la Rode? Oh! Kounya map fè ide malgre Lola a ye menn. Jis poum te diw menn nou pap wè nan basket la jodi a menn.
Sak pase menm? Ah!
Monchè Richard e zanmim ou ye menn. M ka pale avèw menn. Talè an m ale sou telefòn mennaj mwen menn, lè map gade menn, m jis wè fi a gon lòt nèg menn. M pa kache diw. M koresponn avèl anpil wi menn. Pa di m ou tire kou Soufi an? Oh!
E tout kòb mwen an m konn ap depanse pou li yo?
Kòmsi, jis paske ou konn depanse pou yon fi sa ba w dwa pou w tire kou sou li pou sa? Richard, ban m di w byen menm. Sou yon seri de sakrifis m konn ap fè pou fi a menm. M ap peye lekòl pou fi a, m ap peye kay, manje. Menm pafwa lè fanmi fi a gon pwoblèm menm se mwen l rele jis pou m ede l menm. Monchè, m tèlman gen ray menn, m bat li anpil! Bonè m ap di sa. Pa gen yon moun ki ka jistifye baton yon nèg bay yon fi. Ou pa ka pa ba moun nan manche pòs ou, ou pa gen dwa tire kou sou li. E ba ou poko wè, kounya pou yon fanm ap twonpe ou, pandansetan l konnen ou konnen, epi l ap diskite, ou pa ba l de twa kalòt menm! Ok, kounya ou bat li, sa k chanje? Baton elimine sa k pase a? Ok, daprè mwen menm, si tout fwa moun sa li gen nan vi l la ta gen yon defo kèlkonk, Swa l pa ka satisfè l. M panse l ap toujou chèche plis. Oubyen tou relasyon sa ta vin tounen yon woutin. Li evidan pou patnè sa li pa satisfè a ta chèche de nouvèl avanti. Trè byen!
Ou sot di yon mo la ki kapte atansyon m anpil, anpil. Nan relasyon yo, moun yo souvan repete menm aksyon ankò e ankò. Lè konsa, vin pa gen sipriz. Vin pa gen anyen ki nouvo. Donk, pa gen anyen ki enpeche yon moun al tante yon nouvèl avanti. M ta renmen byen avize sou sijè a. Èske tout sa yo di yo la a inivèsèl? Sa vle di, èske yo mache pou nenpòt gason? Non, non, non, non.
Konpòtman w depann de moun ou gen nan men w lan. Paske tout moun pa gen menm nivo egzijans nan lanmou. Mwen m t ap gade divès lòt aspè. Pa sèlman lanmou. Ann di ou gen yon mennaj ki pasyone de foutbòl, oubyen ki renmen pwogram. Alòske ou menm ou genyen lòt pasyon. Kòman w pral fè pou jere moun sa? Oubyen tou, si w ta gen yon mennaj ki egzijan finansyèman, si w ta deside satisfè moun sa, èske ou p ap gache pwòp vi pa w? M vle n konprann tou, relasyon se 2 moun ki fonde. E pou yon relasyon byen mache, sipoze gen yon antant de 2 moun. Youn ka toujou ap ede l, men pa bon. Youn tou pa ka sipoze ap fòse lòt la pou l asepte tout sa ki pa bon. Pou kesyon ekonomik la, sa souvan poze gwo pwoblèm nan relasyon. Men youn kle, si w gen yon moun nan yon relasyon, ou dwe konnen ki sa moun sa a ka pote. Ou pa gen dwa monte ba l ankò lè konsa. Moun sa a p ap rete. M garanti w wi l p ap rete. Bon, lè de moun renmen, se pou yo konstwi, bati yon bagay ki gran e pwospere, jis pou yo jere fò ti byen ansanm. Kidonk, pou m redui risk pou mennaj nou pa twonpe m, m dwe rann chak jou nan relasyon nou an kòmsi se te premye jou a. Rete yon mistè pou mennaj mwen, pou l ap chache konprann mwen chak jou e eseye satisfè m plis chak jou, pandan mwen menm m ap nwaye l anba lanmou pou m evite l rebite tou.
Ban m sou men. Si toufwa w ta gen mennaj ou ki tonbe ou, kòman ou panse w t ap reyaji nan sitiyasyon sa a? Gen de chwa. Ok.
Si m estime m fè tout bagay pou fi an malgre sa l tonbe m, m ap kite l. Apre?
Men, si m pa fè tout bagay pou li ki nesesè, li tonbe m, m ap jis pale ak madanm mwen, apre sa, tout bagay ok? Aah ok. W ap pale ak madanm ou? E nèg ki t ap bay madanm ou plezi a li menm, ou pral pale avè l tou? M t ap pale ak madanm mwen jis pou l koupe tout kontak ak nèg la. Hahaha.
Si bagay yo te fasil konsa pa tap jwenn gerila sot kraze. Brother, bat yon fi paka chanje anyen. Dayè l pa timoun ou, se renmen li renmen avè w. Epi, lè w fin bat yon fanm, kòman w santi w? Ou santi w fyè? Ou santi w gason pa vre? Ebyen zanmi m, lè w bat yon fi, ou se yon zannimo sovaj. Aah, e pa wè ou poko wè. Kou w pran yon kou nan men yon fanm wap konprann tande. Wap konnen. An pasan brother, m gen yon bagay pou m di w. Konsènan kisa freo?
Konsènan domestik lan, m gon santiman pou li, an gwo, m renmen l bolo. Ah Richard monchè, si w ta di m ou anvi pase yon moman avèk ti bòn nan, m t ap jis di w tann lè moun yo pa la epi vyap vyap, ou wè sa m sou la? Men, pou kesyon de bagay renmen an, sa pa pou ou menm.
Antouka bolo, m ale wi. Enben ok Richard, n ap pale plis.

Apre sa yap toujou panse yo nan menm nivo avèw ou menm ou tal lekòl nan. Sèm, map diw yon bagay.
Depi se moun kapab ese moun poul ka santi li gen valè, kwèm moun sa san valè. Se lèl fas ak yon moun li paka abese, lè sa a lap rann li kont de sa. Mete yon je nan je nou, moun serye ap pale. An pasan, kilè yon moun gen valè pou ou? Pou mwen yon moun gen valè se lèw respektel pou sal vo, men se pa pou sal posede an tèm de byen materyèl. Antouka, map anreta nan konferans lan.